Avan nou kòmanse, pèmèt mwen prezante kondoleyans mwen ak tout kominote Lekòl Piblik Everett yo a Mesye Frank Parker sou lanmò manman li, Lena, ki te yon anplwaye Lekòl Piblik Everett yo ak yon madanm, yon manman, ak yon grann ke yo te renmen. Li evidan, Prezidan Parker gen yon kè ki lou anpil jan li prezide reyinyon sa a aswè a. Mwen swete nou te ansanm pou nou te ka ofri kondoleyans nou a Prezidan Parker an pèsòn. Youn nan aspè ki dechire kè nan pandemi sa a se enpak li sou jan nou konsole zanmi ak fanmi nou nan moman pèt sa a. Mwen konnen mwen pale pou tout moun lè mwen remèsye prezidan an dèske li jwenn fòs pou li ka la aswè a. E se byen klè yon siy enkwayab e ki enspire de angajman li a elèv e fanmi nou yo. Avan nou antre nan sa ki nan rapò semèn sa, mwen vle pataje yon bagay ki gon enpòtans imedya Apati de semèn sa a, nou p ap bay tradiksyon an dirèk nan reyinyon komite lekòl nou yo. Sa nou pral fè olye de sa, se anrejistre reyinyon an an espanyòl, pòtigè ak kreyòl ayisyen epi poste yo sou sit entènèt nou an pi vit ke posib. Chanjman sa a ap pi fasil pou lyezon familyal nou yo jere. Anplis de sa, fanmi nou yo pa pral bezwen branche nan lendi swa pou resevwa sèvis tradiksyon. Olye de sa, yo ka gade reyinyon yo jan yo vle apre nou fin poste yo nan lang yo. Nou ap kontinye gen lyezon familyal yo ki disponib pou rezidan ki vle fè yon kòmantè piblik ann espanyòl, pòtigè ak kreyòl ayisyen sou Zoom ak lè nou retounen gen reyinyon an pèsòn yo. Mizajou aswè a prezante dènye nouvèl sou plan vaksen nou an ki te retade nan nivo eta a men espere ki pral ki pa pral lakoz gwo deranjman nan plan nou pou relouvri lekòl nou yo nan yon modèl ibrid. Ou pral tande tou dirijan eta yo sou panse yo sou aprantisaj ibrid la. Epi byen si, mwen konte tande nou tout kòm nou ap travay ansanm e pwodiktivman pou detèmine eleman kritik nan plan nou an. Mwen pral pataje tou yon bidjè aktyalize ki ankouraje an jeneral ositou yon delè bidjè a ki pral mennen nou nan jiyè. Sa a se yon pati nan efò kontinyèl nou pou pale plis lib, ak kreyativite, ak transparans sou pwosesis bidjè ya ak priyorite nou yo. Men an premye, mwen gen yon nouvèl sou demen pou m pataje. Jounen nèj. Kòm nou tout te ka tande deja, demen madi 2 fevriye se yon jounen nèj pou lekòl piblik Everett yo. Batiman nou yo ap fèmen e elèv ak anplwaye yo pa oblije konekte pou aprantisaj a distans. Donk, tanpri, jwi san danje premye jounen nèj ane lekòl inoubliyab sa a ak fanmi nou! Si nou gen pou chanje orè nou nan mèkredi, nou ap fè anons lan atravè yon apèl otomatik, yon apèl tèks, medya sosyal, ak sit entènèt nou nenpòt lè demen. Si ou pa resevwa yon mesaj, sa vle di nou ap rekòmanse ak orè e woutin nòmal nou yo nan dat 3 fevriye. Epitou, distribisyon manje midi nou an pral chanje de yon jou, soti nan 2 fevriye a mèkredi 3 fevriye. Fanmi yo ka pase pran manje nan de 2 zè 2 zè edmi a 4 èpm le 3 fevriye. Espò Ivè Mwen kontan anonse ke Everett High School sou wout pou kòmanse sezon atletik entèskolè li yo. Apati semèn sa a, ekip baskètbòl Crimson ak ekip hockey, gason ak fi, ap kòmanse pratike pou sezon ivè 2021 an. Pou w klè, ou pa bezwen bay okenn apwobasyon oswa yo dwe gen okenn novo nouvo enfòmasyon konsènan sezon ivè a. Manm Plan Lig yo Manm Plan Lig Zòn Boston yo ke nou te deja apwouve nan mwa desanm lan yo toujou an plas byen fèm. Sekirite se fòs k ap gide retou nou nan atletik, e fòs a ap dirije pa Direktè Atletik nou an, Tammy Turner. ki se moun ki te fè yon reyinyon zoom ak atlèt sezon ivè yo bonè jodi a pou gade gwo lis pwotokòl ak pwosedi yo. Premye mezi sekirite plan zòn Boston yo li nan pwochen dyapozitiv sa. Orè zòn Boston yo mande yon mwa kondisyonman ak seyans pratik ak jwèt entèskolè pou kòmanse nan kòmansman mwa mas la. Nou ap tounen a atlèt Varsity yo sèlman semèn sa. Kòm nou vle fè tout pwosedi nou yo pafè ak yon pi piti kowòt elèv. Nou pral ajoute ekip Varsity dezyèm ane a Melanj lan semèn k ap vini an. Nou pa pral mete ekip premye ane a sou teren sou teren an pou espò sezon ivè a, men espere ke eskwad premye ane an pral nan espò prentan. Epi kòm yon rapèl, malerezman pa gen okenn fanatik, menm paran yo p ap otorize pou asiste jwèt yo lè yo kòmanse mwa pwochen. Akoz Madam Turner ap sipèvize operasyon kovid 19 la ki gen rapò ak atletik nou yo, li pap antrene ekip baskètbòl la. Wòl sa se Wylie Dunn ki okipe li. Stanley Chamblin, asistan direktè lekòl Paulin nan, se ekip antre se antrenè ekip baskètbòl gason yo. Pandan ke direktè lekòl Keveryen nan, Alex Norman, dirije pwogram hockey nou an. Kòm toujou, Madam Turner pral an kontak sere avèk direktè komisyon konsèy sante a, Sabrina Ferricano, kòm nou kontwole lansman 2 sezon espò nou yo ak sante ak byennèt elèv atlèt nou yo. Lekòl toupatou nan eta a deja nan sezon ivè yo, se konsa mwen trè kontan ke elèv nou yo ak lòt distri zòn Boston parèy nou yo ka patisipe tou.

Mwen konnen mwen pale pou dirijan Tammy Turner ak Everett High School yo lè mwen di ke mwen kontan ke nou kontan bay Rob chans sa pou aksepte sa li rele travay rèv li, enterè otantik e san fatig li nan siksè elèv atlèt nou yo, High School nou an, kominote nou an ak ekip foutbòl nou an te fè li yon seleksyon natirèl. Jije selon fidmak fidbak mwen te resevwa pandan plizyè jou ki sot pase yo, kominote a klèman pataje santiman an an gwo. Ou ka li detay konplè sou gwo karyè antrenè Rob nan pwofil ki sou sit entènèt nou an. Li te yon asistan avèk nou an 2017 ak 2018 e li te kenbe tèt pozisyon antrenè nan Arlington High ak Pope John kote li te genyen yon Super Bowl. Osi enpòtan, Rob se yon edikatè akonpli ki te gen yon long karyè reyisi nan Arlington High, kote li konnya sèvi kòm dwayen elèv yo. Sètènman li posede tout konpetans ki nesesè pou sipèvize tout aspè nan pwogram foutbòl nou an. Yon kesyon evidan ou ta ka genyen se kilè Rob pral dirije ekip nou an sou teren an? Asosyasyon Atletik Entèskolatik Massachusetts te kreye sa yo rele yon sezon otòn de, ki pral kouri soti nan fen fevriye pou rive nan mitan avril. Gen anpil pati k ap deplase nan plan sa a, ki gen ladan l yon seri kantite kondisyònman obligatwa ak seyans pratik deyò ki bezwen fèt avan yo jwe nenpòt jwèt. Orè otòn 2 a, ki sipoze ak sezon ivè, ta ka afekte pa fen ivè tonbe nèj la, ki anile pratik deyò a. Donk wi, espere ke manda antrenè Dildo Reto a pral kòmanse ofisyèlman ane sa. Men li pral yon ti kras avan nou ka anonse sa avèk sètitid. Antretan, jwenn mwen nan akeyi antrenè Di Loreto nan kominote nou an epi swete sa k pi bon chans kòm li antreprann sou sa nou espere ki pral yon manda long ak sisè ak siksè kòm antrenè tèt ekip foutbòl Everett High School la. Patenarya ak Bunker Hill Community College Kòm yon pati nan efò kontinyèl nou pou angaje paran ak gadyen nou yo nan opòtinite anrichisan ki gratis, mwen kontan anonse ke Lekòl Piblik Everett ap ofri 15 plas nan yon klas Anglè isòl nan Bunker Hill Community College. Moun ki fini kou a ap resevwa twa kredi kolèj elektif. Plas nan pwogram pilòt sa a gratis Ap ofri a paran oswa gadyen ki soti nan estrikti Lekòl Imèsyon Anglè nou an ki pale yon lang ki pa anglè. Patisipan enterese yo pral enskri sou yon baz premye vini premye sèvi. Kontak yo pral dirije pa dirijan nan Lekòl Lafayette, Keveyon, Paulin ak Whittier Lekòl yo. Anplis de sa, liyezon familyal nou yo ap anrejistre mesaj vokal nan plizyè lang pou anonse opòtinite a. Pa gen okenn kondisyon akademik ki oblije pou pran klas sa a. Paran ak gadyen ki enterese ki enterese nan opòtinite inik sa a pral dirije imel pral voye yon imel bay lidè Adrienne Kaminsky ki se moun ki pral antre nan enfòma, ki pral antre enfòmasyon ki nesesè yo nan sistèm enskripsyon anliy Bunker Hill la. Apre sa, Biwo Achiv Bunker Hill Community College la ap kontakte moun ki enskri nan klas la. Sa vle di nou ap fè pwosesis sa a fasil e akomodan ke nou kapab pou fanmi nou yo. Kou a gen tit Vwa Evret epi li egzamine sa ki fè kominote nou an inik e dinamik. Soti nan istwa pou ale nan tit jounal a istwa eritye de yon jenerasyon a yon lòt k ap vini. Elèv ki nan seminè twa kredi sa a pral aprann sou wòl enpòtan istwa jwe nan kominote Evret la. Elèv yo ap li e analize narasyon sou Everett ak di pwòp istwa yo an pwoz e an pwezi. Klas a distans yo ap fèt lendi 6 è pou rive 7 è edmi PM e gen yon melanj de aprantisaj senkwonik ak aprantisaj Asenkwonik. Ap gen yon inèdtan biwo nan fen chak klas pou elèv yo ka poze kesyon epi resevwa èd. Evidamman objektif a lon tèm nou se ofri plis espas pou pwogram konsa, men pwogram pilòt sa a se yon premye etap enteresan e enpòtan nan misyon obligatwa nou pou devlope koneksyon nan mitan distri nou an, kominote ak fanmi nou yo. Mwen felisite tout moun nan administrasyon nou an ki te travay sou efò sa, ki te pi konsiderab ke jan nouvèl sa bay li a. Nou te eksplore plizyè opsyon pou inisyativ sa ak konsidere plizyè varyab sou non paran nou yo avan pou travay sou detay patenarya patikilye sa. Nou kontan ak sa Bankyo Hill Community College pote sou tab la epi nou espere ke kou anglè Voices of Everett la se yon ti kòmansman nan yon pwojè ki pi gwo e ki pi lwen pou jwenn. Mwa Istwa Nwa. Jodi a make kòmansman mwa istwa nwa a, e nou gen 3 pwojè n ap fè nan nivo distri a ke mwen vle pataje avèk nou epi spesyalman elèv ak fanmi nou yo ki lakay yo. Pou elèv ki nan kindègatenn jiska klas 5, nou ap fè yon konkou atizana kote elèv yo ka desine postè yo Postè an koulè ki pi byen reflete sa mwa istwa nwa a vle di pou yo. Nan klas 6 a 8, nou ap patwone yon konkou redaksyon kote elèv yo kapab ekri sou yon moun patikilye ki enspire yo pandan mwa istwa nwa a. Nou ap bay premye, dezyèm ak twazyèm plas la on prim ki total 700 dola pou moun ki genyen konkou redaksyon sa a. Pou elèv Everett High School yo, nou ap mande pou patisipan yo chwazi youn nan twa sitasyon de figi enpòtan Nwa sa yo, Doktè Martin Luther King, pyonye edikatè ak òganizatè Mary MacLeod Bethune, ak politisyen ameriken, edikatè ak otè Shirley Chisholm, epi dekri kisa sitasyon sa yo vle di pou yo nan 500 mo oswa mwens. Nou ap bay premye, dezyèm ak twazyèm plas la yon prim ki total 850 dola pou moun ki genyen konkou redaksyon Irèt High School la. Nou konte fè briye, nou konte tou fè briye nwa ameriken lokal ak nasyonal ki enfliyan kòm yon pati nan yon seri aktyalite brèf. Nou ap pataje sa yo sou medya sosyal ak sou sit entènèt nou an. Sitasyon yo.

Nou gade pyonye edikatè ak òganizatè Marie Macleod Bethune pou dezyèm sitasyon nou an. Si nou aksepte e konsanti fas a diskriminasyon, nou aksepte responsabilite a tèt nou e pèmèt moun ki responsab yo sove konsyans yo lè yo kwè ke yo gen akseptasyon ak konkou nou. Nou dwe poutèt sa pwoteste ouvètman tout bagay ki san diskriminasyon oswa difamasyon. Dènye sitasyon nou an soti de politisyen ameriken edikatè ak otè Shirley Chisholm. Li kout e memorab. Li di, Si yo pa ba ou yon chèz bò tab la, pote yon chèz pliyant.

Kounye a se moman pou kòmanse fòme patenarya ki mete pi bon entansyon sa yo an aksyon. Donk nan efò pou bati sou fòs yo ak konpetans ke jèn nou yo nan Evrèt posede ak ogmante ak ranfòse konpetans sa yo, nou pral etabli yon staj pilòt peye pou elèv yo travay kòm lyezon ant depatman Polis Evrèt la ak Lekòl Piblik Evrèt yo. Pou kòmanse, staj la ap fèt atravè Zoom, e tan angajman an se apeprè 12 zèdtan pa semèn. Devlope ak rasanble sondaj elèv yo, idantifye nouvo sipò elèv yo, ak òganize atelye kominotè se jis twa egzanp sou sa staj la ka egzije. Entansyon staj la se pou pèmèt elèv ki nan Everett yo aprann sou sèvis Depatman Polis la bay tout rezidan yo, pou dekonstwi pèsepsyon ofisye polis yo, epi ede jenere nouvo inisyativ ki favorize relasyon ant Depatman Polis la ak jèn nan Everett yo. Pwogram sa a eseye jwenn nouvo metòd kreyatif pou ankouraje relasyon pozitif ak pwodiktif ant lapolis ak jèn yo. Stajyè yo ap rapòte bay lyetnan Depatman Polis la Sabatino Rosa oswa reprezantan li nan Divizyon Sèvis Kominotè nan Depatman Polis Everett la ak yon reprezantan nan Lekòl Piblik Everett yo. Nou nan pwosesis pou fòmalize deskripsyon travay egzak ak depatman polis la epi nou pral pataje li avèk elèv Ecole Publique Evrett Ecole Publique Evrett yo le pli vit ke posib lè li fini. Mwen ka di ke yon enterè demontre nan jistis kriminèl, sikoloji, sosyoloji ak oswa lòt chemen karyè konparab pral pami eksperyans prefere yo. Devwa espesifik ta ka gen ladan n bagay sa yo, Rankontre regilyèman avèk depatman polis la ak Lekòl Piblik Everett yo pou diskite sou inisyativ, dènye pwojè, jalon ak delè. Aplike inisyativ gwo echèl tankou fè sondaj sou tout elèv Lekòl Piblik Everett yo ak anplwaye yo sou fason pou amelyore relasyon ki genyen ant Depatman Polis Everett la ak jèn nan Everett. Apre sa, baze pwochen etap ak lòt inisyativ sou done ki soti nan repons sondaj la. rankontre avèk ofisye polis yo ak divès kalite divizyon nan depatman polis Everett la pou fè konesans ak sèvis fondamantal ak sipò ke depatman polis Everett la ofri e devlope yon patenarya dirèk ak depatman polis Everett la. Bati e aplike yon kanpay konsyantizasyon oswa lòt pwogram ki ka sèlman ankouraje, ki pa sèlman ankouraje ak ranfòse relasyon ki genyen ant Depatman Polis la ak jèn nan Everett, men tou ankouraje yon anviwònman klima lekòl pozitif. Idantifye ak lanse pwogram tankou pwogram espò amikal, lòt konpetisyon kolèj, ak opòtinite pou fè volontè ansanm. Dyapozitif, Bidjè M pral kounye a pale n briyèvman sou bidjè ane fiskal 2022 a. Ki mwen kwè sanble yon ti jan etranj, swivan eta ijans ane lekòl sa a. Men nou gen de enfòmasyon pozitif pou n pataje, paske nou eseye toujou itilize objektif gran ang priyorite bidjè nou an e planifikasyon bidjè nou an. Semèn pase nou te resevwa previzyon bidjetè preliminè yo pou finansman chapit 70 ane fiskal 2022 a e bezwen nèt an matyè de depans skolè nou yo ki te soti de 2 ministè, Ministè Edikasyon Primè e Ministè Edikasyon Segondè. Mwen kontan pou m di ke chif ke yo pwopoze yo ankourajan. E estimasyon ki baze sou chif yo genyen bidjè leta a ki te pwopoze pa Gouvènè Baker pou ane fiskal k ap vini an. Li mande yon ogmantasyon de èd de distri de 3 vigil 7 pousan. Sa a, pi enpòtan ankò, li pral pote yon ogmantasyon de èd nou nan chapit 60 lan ki anviwon 12 pousan. sa ki pral vin, ki pral vle di yon gran melanj de soulajman e de kontantman. Prensipal chanjman ki pote nan fòmil 70 la, li gen pou l fèt o debi kòm o debi ogmantasyon pwogresiv ke n te prevwa pa Student Opportunity Act. De tout evidans, nou pral gen yon gran evantay de sèvis e inisyativ pou n planifye avan ke nou prevwa e pou n ka nan kòmansman ane eskolè nòmalman ki ap an septanm k ap vini. Chif preliminè bidjè yo endike yon bon kòmansman pou efò sa yo. Yon apèsi de bidjè a. Dyapozitiv sa bay yon apèsi de wo nivo kalandriye bidjetè a ke nou egzamine apati de mwa sa ki genyen ladan nouvèl ke nou sot m sot pataje avèk nou yo. Okou de mwa k ap vini yo, n ap kontinye travay sou pwojeksyon an matyè de enskripsyon e dotasyon pèsonèl, Ensi ke nap travay sou kou e refaktirasyon de vil la e bidjè sou tout depatman e lekòl nou yo. Pandan tan sa nap kontinye bay nou ap kontinye egalman pou nou jwenn alokasyon bidjetè ki finalize pa pa mwayen pwosesis bidjetè chanb lan avèk sena a. nou pral prezante pwojè nou pwojè bidjè nou yo a sou komite a an mas apre sa bidjè a li pral rekòmande a le a komite lekòl la pou odyans piblik e vòt bidjetè ki nou espere pral fèt nan dezyèm reyinyon komite lekòl la an avril. Konvansyon majistra yo ki ap fèt le 10 me li va yon prezantasyon de previzyon finansyè vil la, apre sa konsèy minisipal lan pral bay yon dat pou ke distri skolè a prezante bidjè nou an. Prezans, Nou pral konnya fè yon tranzisyon e pataje avèk nou chif frekantasyon aktyèl la. Yon bòn nouvèl sèke 2 dènye semèn yo nou wè yon meyè chif ane sa a kote ke 95 pousan elèv yo prezan. Grafik adwat la montre yon diminisyon de resant yon diminisyon resant de absans nou genyen chak jou e nou espere ke sa sa ap pouswiv avèk rès aprantisaj a distans lan. Apati de katrevensenkyèm jou lekòl la, elèv yo avèk yon asidite ki pafè avèk yon to de frekantasyon ki siperyè a katrevendi pousan yo pase a plis de sen mil sis san. Nou espere ke retou a plis ansèyman an pèsòn nan kapab sèvi yon re-angajman pou elèv yo malgre gran efò pou n sansibilize yo pou yo kapab rete mwens konekte pandan modèl a distans lan. Dyapozitif covid, Lè n ap pase a done, lè n ap gade done covid 19 yo, Everett kontinye wè yon ogmantasyon de nonb total de ka. Men kòm laplipa de kominote yo, koub la monte de siy aplatisman. Nan jou sa a genyen pli de 7 mil ka pozitif nan Evrèt. E mwen espere ke nou ke nou genyen, ke nou te wè dènye pousye a, ke dènye pousye a, dènye ogmantasyon an pran fen. Pandan peryòd fèt la, genyen de yo konte chak jou de ka regilyèman yo ale de 70 a 100 pi ba, depi le 20 janvye, ka chak jou yo evret yo, yo ale de 13 a 55. Diapozitif sa komanse diferan de sa nou te gade nan dènye reyinyon nou yo. Apre yon peryòd pwolonje de mouvman kote ke l te monte ke li te ap kontinye monte, e to ensidans lan chak jou an mwayèn, e de pousantaj de pozitivite yo. Semèn pase, nou te wè yon yon bès sou 2 pwen. E sa a se siy damelyorasyon ki ankourajan yo ye. Amelyorasyon pousantaj ki nan Everett la, li plase sou nevyèm ran nan vil e vilaj Massachusetts yo. Byen antandi mask e distansasyon sosyal la li rete 2 mezi ki pi fò pou nou ka ke n kapab pran pou ralanti pwopagasyon mala pou pwopagasyon e pratik sa yo yo esansyèl pou tout anviwònman ibrid nan batiman lekòl piblik Evrèt yo. Avèk janvye nan liv yo, e nou kapab kounye a mete ajou ke covid, e graf covid la pou elèv ki nan laj lekòl evret yo. Kòm previ, vakans yo kontribye a yon nouvo somè de 298 ka konfime nan yon mwa. e siman plis jèn ki pa gen sentom nan kominote a. Sa mete aksan sou nesesite pou distri a fè tès avan avan li voye on gran nonb de timoun pou yo retounen nan nan batiman yo. Nou ap swiv de prè ekspozisyon nan batiman lekòl nou yo, e graf la montre nou de ka pozitif idantifye an ble, e ensi ke chak ekspozisyon o kontak e 3 nou kapab wè yo an wouj. E efò pou n fè rechèch de kontak yo, yo dwe entansifye lòske nou ramne pi gran gwoup elèv yo nan lekòl la. E nan fason sa, nou ape anboche de moun ki ap dirije e covid 19 la, ki ap sipèvize trasaj kontak e pwosesis li ye apran demi an, pa egzanp, test. Grafik sa li montre menm ka yo e done kontak pwòch yo an jeneral. Ankò yon lòt fwa, e li agreyab pou nou wè tandans amelyorasyon ki montre nan bilding nou yo. Sant e-learning yo, Menm jan nou te diskite pandan dènye reyinyon nou an, distri an pral genyen pou fèmen sant e-learning nou yo lè nou pase a aprantisaj ibrid la. Nou pap gen staf ki nesesè pou dirije sant yo lè elèv yo retounen nan salklas nou yo an grand kantite. Parapwofesyonèl yo ak staf sa yo ki te esansyèl chak jou nan operasyon sant e-learning yo, nou pral bezwen yo nan klas yo epi yo dwe fè responsablite tradisyonèl yo. Tablo sa a montre mwayèn pousantaj prezans chak jou nan tout sant e-learning nou yo pou chak semèn soti 30 oktòb jiska 22 janvye. Jan ou kapab remake, nimewo yo konsistan, men yo modere. ki varye nan yon ba de yon santèn, 97, a yon wo de 184. Mwayèn chak jou prezans total e-learning center pandan peryòd 10 semèn sa yo se apeprè 233, mwens pase 3,5 pousan nan enskripsyon total nou yo. Nan kòmansman an, plis pase 400 elèv te enskri nan sant e-learning yo, kidonk nou pa t janm apwoche san pou san prezans. Apre sa ki sot pale yo, nou apresye enpòtans sant yo pou fanmi nou yo ki ap itilize yo sou yon baz regilye. Nou pral eksplore fason nou kapab sipòte elèv sa yo lè nou fè tranzisyon a ibrid la, ki gen ladan patenarya ak eta lisansye yo, founisè edikasyon bonè ki ta ka gen plas pou elèv nou yo nan jou y ap aprann a distans yo. Antretan, e-learning center nou yo ap kontinye louvri chak jou lekòl. Fanmi yo ap resevwa se avi sou kilè sant yo ap fèmen ak ibrid ap kòmanse. Souvan, planifikasyon covid 19 enplike konpwomi. Lè ou ranpli yon vid ou ka kreye yon lòt, e li enposib pou jwenn solisyon ki mache egalman byen pou tout elèv ak fanmi yo. Nan ka sa a, fèmen sant e-learning nou yo pral dezekilibre anpil nan opòtinite pou lanse aprantisaj ibrid la. Everett High School Edikasyon Entènasyonal Nou kontan anonse patenarya Everett High School la nan estaj lekòl segondè senyò yo nan pwogram edikasyon, oswa HSSI, CEP. Opòtinite sa a ap ofri atravè inisyativ Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Edikasyon Sekirite avèk pwogram Youth Works Corporation Commonwealth la, Commonwealth la. Li sipòte pa 16 Komisyon MassHire Mendèv Rejyonal yo. Koneksyon aktivite se yon inisyativ DESE ki itilize yon enfrastrikti nan tout eta yo pou sipòte preparasyon pou kolèj ak karyè pou tout elèv yo. YouthWorks Commonwealth Corporation se yon ajans devlopman mendèv ki ranfòse konpetans rezidan Massachusetts yo atravè patenarya inovatif, epi Komisyon Mendèv Massayò yo responsab pou devlope estrateji ki gide efò Commonwealth la nan asire travayè yo devlope konpetans ki aliyen avèk pratik edikasyon eta ak objektif devlopman ekonomik yo. Sètènman nou kontan pou nou antre nan yon pwogram ki gide pa òganizasyon etabli e apwouve tankou sila a. yon total de 35 elèv lekòl Everett High School aplike pou estaj sa a. Depatman konsèy nou an ap tann mo sou kijan anpil nan yo pral admèt nan pwogram nan. Yo pral peye yo dirèkteman atravè YouthWorks e Lekòl Piblik Everett yo pral patisipe nan pwosesis pewòl la. Antretan, e-learning center nou yo ap kontinye louvri chak jou lekòl lekòl. Fanmi yo ap resevwa asè avi sou ki lè sant yo ap fèmen ak ibrid la ap kòmanse. HSSIEP a ap bay eksperyans aprantisaj ki baze sou travay nan kad edikasyon pou lekòl Woyevrèt High School la ki nan dènye ane yo ki nan bon pozisyon akademik. Pwogram lan fèt pou ede sila yo ki vle vin edikatè nan lavni nan Massachusetts yo devlope konpetans yo bezwen pou antre ak reyisi nan pwofesyon ansèyman an, ak akselere kwasans kanalizasyon pwofesè yo nan Commonwealth la nan Commonwealth la ak yon konsantrasyon patikilye sou ogmantasyon divèsite rasyal ak etnik. Sa yo se objektif ke nou pran sousye pwofondman de yo. Divèsite nan klasman ansèyman yo se yon pwoblèm kritik nan edikasyon, e mwen sipòte nenpòt inisyativ ki ede Everett nan yon wòl aktif nan adrese pwoblèm sa a. Pou pale espesyalman sou opòtinite estaj sa a pou elèv nou yo, n ap vize pou mete elèv klas siperyè yo nan chak lekòl primè nou yo. Elèv estaj yo ap travay avèk yon pwofesè nan yon sal klas, swa a distans oswa an pèsòn. Yo pral bay sipò akademik ak sosyal epi sèvi kòm konseye pou elèv yo ki pi piti yo. Atravè estaj sa a, elèv Evret High School yo pral bati ak ranfòse konpetans entèpèsonèl, kominikasyon, tande ak jesyon tan. Sa ki pi enpòtan, yo pral travay ak pwofesè Lekòl Piblik Evret aktyèl yo ki abil, reflechi ak ki gen konpasyon nan navige anndan peryòd ki pi difisil jenerasyon edikatè sa a ta janm fè eksperyans. Yo ofri ak kowòdone pwogram sa a nan depatman konsèy la. Elèv elèv Everett High School yo ak fanmi yo ta dwe okouran tou de dènye bilten Depatman Konsèy la ki afiche anba onglè Resous nan sitwèb Lekòl High School la. Ou ka jwenn enfòmasyon sou opòtinite sezon ete ki gen anpil ekspozisyon tankou Girls Who Code,